Misye manyen tout sistèm nan nèt.
Misye mouri. Misye mouri!
Louko yo di, Babekyou mouri wi! E sa fè mwen di yo maten an, fò yo fè trè atansyon pou se pa de egzekitan ke yo ye. Fòk yo se de zoryantatè. Trè enpòtan wi. Fò misye solid anpil pou l pa mouri la wi. Madanm, mesye,
ou ka di.

Nou gade kesyon sa a ok e nou gade l vrèman donk avèk anpil prekosyon donk nan emisyon maten deba avan nou antre donk sou analiz lan an nou tande dènyè deklarasyon Babekyou nou konnen ki se yon ansyen polisye e jodi an ki se yon nan tèt anfèt gwoup je 9. Mwen menm mwen pran anpil tan pou m tande l, retande l. Paske pa bliye ke chak mesaj ki pase, ok, anndan mesaj la gen yon lòt mesaj. Ok, anndan mesaj la gen yon lòt mesaj. Mentnan, sa fè nou toujou di nan emisyon Maten Deba, lè yon moun pral fè yon deklarasyon, ok, menm jan lè ke gen yon otorite ki pral entèveni anfèt nan peyi a,

An n tande donk dabò lentèvansyon de Babekyou epi answit n ap tounen avèk analiz e kòmantè yo. Jenèf an fanmi pap travay ni pou pouvwa, Jenèf an fanmi pa kreye ni pou l travay pou opozisyon. Jenèf an fanmi e alye, s on ekip jenn gason, jenn fanm ki met tèt yo ansanm, ki di jamè, plis jamè, ke nèg ki nan politik menm itilize pou nwi geto yo chak lè yo bezwen pran pouvwa. E paske nou pa janm abitye met tèt nou ansanm pou n fè okenn gwo goumen nan peyi a. E paske n pa janm abitye met tèt nou ansanm pou n chanje sistèm kowonpi, sistèm santi ki nan moman lè pral gen eleksyon li rele nèg k ap viv nan geto yo militan. Lè pral gen eleksyon nou se militan. Lè eleksyon fini n fin pran pouvwa a nou se bandi, nou se gang ame. Jodi a kit nou te militan, kit nou te bandi, ba nou non nou vle nou chwazi met tèt nou ansanm e nou di jamè plijamè. Nou pap janm ka eksplwate geto yo ankò. Goumen pou jete Jovenel Moïse lan, se anndan geto yo lap sòti. Jounen jodi a, sa kap pase anndan ravin lan, mwen menm tout nèg konnen m toujou denonse seri de bagay. Men, sa kap pase anndan ravin lan, se nou menm wi, e sistèm lan wi ki mete sa kap pase anndan gran ravin lan. Sa kap pase Vilaj de Dye jodi a, ti mesye sa yo, e nou menm ki koz yo vin konsa wi. E Jenè Fanmi Alye ap fè anpil konsiltasyon la. Nou ap pale avèk anpil moun. Mwen menm pèsonèlman, gen nèg nan peyi a, gen seri de geto nan peyi a m kòmanse pale a nèg yo. M kòmanse pale a nèg yo pou m ka sansibilize yo. Se jis yon kesyon de tan, se jis yon kesyon de konfyans ki poko retabli. Men gen seri de geto la. N ap bat pou nou goumen, pou nou fè alyans. Sèl jan pou nou chanje sistèm nan, se tèt nou pou nou met ansanm. An un mo, sèl jan pou nou chanje peyi Dayiti, se tèt nou pou nou met ansanm. N ap met tèt nou ansanm, n ap gonfle venn nou, n ap gonfle ponyèt nou. Li lè pou nou goumen kont Leta. E ke mwen soutni anpil mouvman kòm si pou fè dwa polisye yo respekte. Se yon dwa polisye yo gen pou yo revandike depi se SPNH yo. E Ayisyen nou ye, polisye nou ye, nou se fòs peyi a. E jan m di a, konjige fòs nou ansanm, met tèt nou ansanm pou nou revandike dwa nou. M bay tèt mwen sa M bay tèt mwen sa kòm misyon Pou m ede peyi sa chanje E jan m di a m panse m di ase bagay Li pap ni dènye videyo Hehehe Bon bagay n ap gade la E nòmal pou nou di m gen lajan nan men m Bagay la genlè move mesye Tout moun ap gad bagay la Hehehehe Woy Wa Mikanò Iska E Matyas Djouma E Kris Ezekyèl E sonsonn, ti jinyò, e moun kap fè video sa ki se babekyou, se 9 jenn gason, e moun lè nou pral gad video nap tande m site non yon pakèt alye, e ke se jenèf an fanmi e alye, tout moun sa yo m sot site non la tout se alye jenèf an fanmi, e gen anpil lòt konsiltasyon ankò kap fèt pou m wè detanzantan si nou ka elaji kad la, nou konn sa l ye deja, yon sèl ayiti, yon sèl fanmi, jenèf an fanmi se yon ekip nasyonalis kap kouri pou chanje peyi a, e moun kap pale a nou konn kòman l ye, nou konn kòman l ye deja.

Sa se yonn nan deklarasyon yo. Byen antandu gen yonn.
Yo vin makiye li. Sa se yon deklarasyon yo fè li. Epi yo vin makiye li. Yo fè yon strateji yo makiye li. Men gen yon deklarasyon misye fè nèt al kole pa gen kout zam ladan. Gon deklarasyon an fèt kote ke li pale de boujwa yo. Ok. Kote li pale de boujwa yo, de bagay konsa. Bon brèf.
Sa a se yon montaj. Non, ekoute, l'important se ke Babekou t'ap pale. Wi, nou dakò. Men eske se, se, paske gon, gon dekla. Wi, tire a. Non, se pa, se pa ou menm. Sa se yo mete l'apre. E sa m di w. Apre, apre entèvansyon.
Men, men kit se ta li, se pa li, tout moun konnen Chinèf sa l'ye. Klè, klè.
Non, non, m dakò. Men ou konnen gen de bagay moun fè. Trè byen, trè byen. Li fè l a desen. Trè byen, trè byen, trè byen. Non, nan sa pat gen, pat gen, pat gen zam. Se, anfèt, nan montaj yo mete zam nan. Ok. Vwala, vwala. E gon deklarasyon kote ke Babekyou li pale de Dimitri Vorb. Li pale de e, e siwo libanè. Li pale de siwo libanè.
Li pale de boulasou, non? Non, li di siwo libanè. Siwo libanè, non. Li site nomeman e, e, e Dimitri Vorb. Trè byen, trè byen. Ok, li site nomeman Dimitri Vorb. Trè byen. Men pa janm, pa janm site bon boulos. Trè byen, pafè.
Ok men li li klè. Li klè. E moun sa yo nan nan vizyè pa l. Nan vizè nan vizè nèg jenèf yo. Nèg jenèf yo trè byen ok. Men ke yo menm tou
yo montre w ke atravè deklarasyon an ke moun sa yo konn abitye finanse yo. Ba yo zam. Se klè se klè. Ba yo mwayen. Se klè se klè. Yo di yo pap aksepte ni politisyen tou te konn itilize yo. Trè byen. Yo pap dakò ke yo itilize yo kòm papye jenik ankò. Trè byen ok.
Poukisa maten an nou poze kesyon an? Kèl sera la pozisyon di gouvèneman paske de fèt gouvèneman dwe pran pozisyon sou kesyon Jenèf la. Nou klè? Klè. Maten deba mande prezidan Jovenel Moïse, premye minis Joseph Jouthe pou yo pran pozisyon ofisyèl sou kesyon Jenèf la pou peyi a ka konnen sa l ye. Li trè enpòtan wi. Paske. Si gouvènman an pa pran yon pozisyon ofisyèl sou kesyon Jenèf la, deklarasyon Babekyou an li vle di sa l vle di a klè, paske madam mesye Qui ne dit rien consent. konsan dan la deklarasyon de Babekyou, li atake swadizan tout moun ke Jovenel Moïse ta sanse gen pwoblèm nan, gen pwoblèm avèk yo. Konprann byen madam mesye, paske si
gouvènman pa pran yon pozisyon ofisyèl. Sa vle di ke Babekyou an fèt ap travay pou le kont di gouvèneman. Paske de fèt nan deklarasyon Babekyou an, ou kwè tout moun ke Jovenel Moise kòm prezidan de la repiblik ta sanse gen pwoblèm.
E se de moun sa yo tou ke Babekyou li menm li pale. Mentnan an matyè de kominikasyon, li vin klèman pral li vin parèt ke. Li vle di sa l vle di a. Li vin parèt ke efektivman donk Babekyou li ta sanse vin parèt yon pòtpawòl an fèt pou se gouvèneman. E jodi a m panse tou madam mesye. Si gouvènman kreye la komisyon de dezarmeman or misyon komisyon an se ta an fèt chèche travay pou yon lapè ok donk o nivo dè geto egalman pèmèt ke moun ke nou rele bandi yo an fèt bandi yo an konfyans pou yo kapab remèt zam remèt zam pandan komisyon la l egziste dayè nou wè sa k te pase ak premye minis lan. Pandan ke komisyon egziste, Premye Minis lan dou ke li menm li nan pale avèk bandi. Donk otomatikman Joseph Jouthe kòm Premye Minis, li kraze komisyon sa a. Li revoke komisyon an. E de fèt, komisyon vin pa gen mwayen nan men l, pandan ke se gouvèneman an, se prezidan menm ki pran pa arete prezidansyèl ki fòme komisyon an. E se gouvèneman an ki pou dwe finanse. E se ankò, se Premye Minis gouvèneman sa a ankò. Ki pou debloke lajan.
Ki ta dwe debloke lajan e se li menm ki dou ke, an fèt, antre la lin. Li pa bezwen komisyon paske li menm li nan pale avèk bandi. Enben jodi a sa k pase la a? Fò nou asime responsabilite n mesye. Mesye se dam an fèt de se gouvèneman. Fò nou asime responsabilite nou. Il fò ke gon nòt ofisyèl pou nou di klèman sa bagay sa ye. Kèl sera la pozisyon di gouvèneman fas a legzistans madam mesye donke de Jenèf. Paske deklarasyon babekyou yo yo vle di sa yo vle di. E tout moun wè l, tout moun konprann li. Mentnan si se lokontrè ke gouvènman pran pozisyon klè sou kesyon sa mwa je dirè a tout lekipe de je 9 mesye je 9 yo m pap ba nou manti maten map pale avèk nou menm jan ke nan emisyon maten deba nou te pran responsablite pou nou te pale avèk mesye 509 yo. Nou sonje sa m te di a mesye seksyon 9 yo? E de fèt kote seksyon 9 jodi a? Hum! Mesye je 9 yo si nou pa gon objektif klè
pou n ale kote n vle ale a. Tande byen mesye, mesye dam si nou pa gon objektif klè. A pa di dam.
E kòm se te konnen yo gen fanm tou wi. Chaje fanm wi. Chaje fanm wi. Ok. A gwo sa men nan men. Si nou pa gon objektif klè pou n konnen egzakteman kote n vle ale. Pito n kite bagay sa, remèt zam yo a lapolis, sak gnyn pou bay tèt yo a lajistis, pote tèt nou bay lajistis. Paske si depi n pa gen anyen kòm strateji, kòm objektif, enben m pap ba nou manti, donk gouvènman sa se t se li k ap manje nou. Paske se li menm an fèt ki se lotorite etabli. Ok, donk mesye Jenèf yo, ne soyez pas des exécutants. Mesye Jenèf yo.

Depandaman de nan kisa nou kwè. Kòm de lidè responsab.
Nou menm nou di ke nou pap kite moun itilize nou ankò, men pa gen pwoblèm. Men tank bay peyi a dè zoryantasyon si nou kapab. Paske vous avez des armes e nou gen yon pati pèp la avè nou. E yo gen des entèlektyèl avèk yo. E nou gen moun avè nou.
A wi. A di ke si nou nan vle.
Paske pèp ayisyen se peyi a l bezwen chanje. Wi.
Jan ke m te di l nan emisyon maten deba si se masisi yo ka chanje peyi a bon ekoute bon kite rele bouda moun. Peyi a chanje.
Tande, peyi a chanje. Wi.
Yo di an, si nou ka chanje peyi a, nou chanje l. Menm jan m te di mesye seksyon 9 yo. Si se revandikasyon n ap fè pase nan sa ki gen rapò avèk lapolis la, tout moun konnen ki jan revandikasyon pase anndan yon enstitisyon.
Men si se pa revandikasyon ke vrèman ke n ap goumen ki pou kondisyon lavi nou chanje anndan enstitisyon an. Paske fò m wè ke nou ta pran batay la. l ap mennen a yon destabilizasyon de se pouvwa e ki ka menm pèmèt ke Jovenel Moïse pèdi pouvwa a. Si se pouvwa nou pral pran, enben, gon jan wi pou pran pouvwa. Se pou pran pouvwa, se vre ke nou gen zam, men ou bezwen tout yon ekip moun solid avè w ki pou defini de estrateji k ap mennen an fèt a la priz de pouvwa. Se menm jan pou Jenèf. Jenèf degaje nou mesye dam. Asire n ke nou pa nou pa des ekzekitan. Soyez des orientateurs. Paske m pa ban nou manti, nan batay nou pran la a, nou menm nou te wè l deja yè nan emisyon Maten Deba. Ok? E maten nou mande pou gouvènman an pwopozisyon ofisyèl e li dwe pran l. E li dwe pran l. Paske dan lopinyon tout moun konprann ke Jenèf ap travay pou gouvènman e Entèvansyon Babekyou yo li vle di sa l vle di an paske nan kad entèvansyon apre ke Babekyou atake tout moun ke Jovenel Moïse kòm prezidan ta sanse gen pwoblèm avèk yo. Siwo Libanè, Guy Philvord, André Michel, Pierre Espérance, Voix de l'homme. E si jodi an
se ta pou pouvwa n ap travay gen anpil nan nou la a ki se de fanatik de lopozisyon gen anpil nan nou la a ki te bay kout men a opozisyon nan kad peyi lòk.
Mèt jodi a si opozisyon vin konprann ke se pou pouvwa nap travay, mete nan tèt nou ke opozisyon tou ap manje nou.
Li ka ame dè moun pou monton lòt fòs ki ka rele je 14, je 20, je 30, je 40 epi pou nan batay avèk nou paske batay la atè a li ye. Je 9, si gon manifestasyon jodi a se nou menm wi ki ka di moun yo si yo mèt soti oubyen si yo paka soti. Men e sa li ye. Mentnan si opozisyon li menm se li menm ki sanse le prensipal entèlokitè de se gouvèneman politikman. Ebyen ou imajine ke opozisyon an pral kite n komsi nou anpeche popilasyon pran lari? Donk konprann byen sa n ap fè a mesye. Konprann byen. Donk ne soyez pas des exécutants ke se swa pou ayisyen ke se swa pou blan. Si nou konn sa n ap fè a wi. Si nou gon objektif klè wi. Na sonje ke maten deba te pale. Men jodi a notre position est claire. Quel sera donc la position officielle

Si gon leta oh koman sa koman si koman si a non leta toujou la si gon leta si gon sou gen deklarasyon babekyou ki sou kesyon li pale de dimitri vorb la voyel mwen m kapab paske si gen yon yon yon yon e leta responsab responsab kòrèk gon jan yap kanpe wap tou wè ke dabò leta paka pa dwe menm soupsyon sa pa dwe egziste non. ke de gwoup zame
ta an konivans avèk yon gouvèneman konstitisyonèlman eli ki etabli pou ta gen de zòm zame ki yo menm ta nan alyaj ak yo yo pa ta dwe menm nan tèt moun ou konprann mètnan si gouvèneman pa aji Si l pa pran de pozisyon non sèlman de pozisyon men nan aji tou. Kòrèk, kòrèk. Paske pa banm di nou. E pa chita a menm jan ak Luc Mandelil voye monte pale bay koze kremòl bay sa. Paske sa k vin rive? Enben Luc Mandelil se gouvèneman an, se yon manm nan gouvèneman an sèt ki revoke men Luc Mandelil mwen vle kwè ke l pa t konn pale an son non pwòp.
Kòrèk. Gen de fwa misye pale pou kont li. A non.
Non!
Se pale pou l pale. Tande! Yon moun ki gen. Yon minis de la jistis. Map ban yo non. Pa nenpòt moun. Desizyon kap pran yo, gen konsèy dè minis. Gen konsèy di gouvèneman. Donk tout sa kap pran yo, tout priz de pawòl ki pral pran, kèlkeswa minis kap pale, li pale o non di gouvèneman. Mwen sou bò la. Donk pa gen kesyon de Luc Martelly te konn pale pou tèt li non. Li te konn pale langaje gouvènman an ke Joseph Jouthe nan tèt li a. Osi senp ke sa. Donk se lò lòske Lucmane te konn pale se te gouvènman ki te konn pale. Menm jan jodi an kèlkeswa minis ki pale la se gouvènman an ki pale.
Donk le gouvèneman li gen pou li aji parapò avèk tout sa k ap fèt la kesyon moun ame. ki imajine w si nèg sa yo jan m te di l la deside si yo deside yo di bon ok kòm defèt kòm defèt yon bon maten yo konn di w la moun pap pase nan matisan epi ou wè moun pa ka pase vre yo konn di w la moun wout nò a la yo di yo pap pase vil moun pa ka fè l vre yo pa ka fè l vre eben sa vle di ke gouvèneman pa gen okenn kontwòl vre la donk si si se moun azam yo ki gen kontwòl peyi an enben na nap wè ke gouvènman toujou rete janl ye an donk ki no di mo konsan si gouvènman an rete la bèbè sa ke li konsanti ou byen li genyen sa kap di yo se reyèl. Trè byen dosye je nèf e kèl swa donk ke la pozisyon ofisyèl di gouvènman e la nou klè sou li nan emisyon maten deba. Donk yo nap tann pozisyon ofisyèl. Gen pou n depoze zam. Trè byen. Lè n fin goumen kont 5 fanmi. Trè byen. Il a parlé de ces 5 familles. Trè byen. Tande byen madam mesye. Menm pawòl Jovenel Moïse yo. Non, se sa l sanble.
Menm pawòl prezidan Repiblik.
Tout otan ke Jovenel Moïse li menm li pa pran pozisyon klè sou kesyon Joseph yo. An nou tande Babekyou rapidman.
Volume. Tchoul sistèm nan se seri de nèg menm si w tande nèg la nan pouvwa prezidan an se prezidan se a nèg sa yo l ap travay wi a senk fanmi sa yo wi e nèg ki nan opozisyon se a senk fanmi sa yo y ap travay sa nèg sa yo di nan peyi a se sa k pou fèt jodi a nou menm fòk nou mèt tèt nou ansanm an vrè pitit Desalin an vrè pitit Kapwa Lamò an vrè pitit Petyon pou nou goumen kont nèg sa yo. Paske ti siwo libanè sa yo sot kote yo sòti e ke yo pran tout richès yon peyi, yo kenbe l nan men yo, se yo k fè e yo e yo k defè. Jodi a map di w, prezidan an si l ta pran yon desizyon e ke e pou li ouvè magazen de leta, nèg sa yo ap voye l ale monchè. Yap rele lòt tchoul sistèm nan. Prezidan se prezidan se tchoul sistèm nan. Kounye a ann mete pèp la fè presyon sou li, li di ok map pran desizyon pou m ouvè pou m pou m reouvè magazen de leta. Epi, m ap pran, m ap pran pozisyon m pou m, pou m, pou mwen envesti nan agrikilti. M ba nou garanti, e, 5 fanmi sa yo m sot di a, y ap rele lòt tchoul sistèm ki anfas yo a, ki se sa nou rele opozisyon, sa nou rele sektè demokratik, e, l ap rele tchoul sistèm sa ki anfas la, l ap ba l 10 milyon dola ameriken. Nan 10 milyon dola ameriken sa yo, tchoul sistèm sa yo, yo pral pran yon 200 mil, yon 300 mil dola ameriken, yo voye anndan geto yo. Yo separel epi yo fè nou pete goumen antre nou, nou met pèp la nan lari, fòk prezidan ale, prezidan paka bay travay, prezidan pa bay agrikilti, e lavi chè, aba prezidan fòk prezidan ale. Ebyen kiyès ki mete nou anfas prezidan poul voyel ale? Se mèt sistèm nan paske prezidan pran yon desizyon ki pa anfavèl. Yon nèg ki pral senatè e ke gen seri de nèg nan sistèm nan lè nèg la kandida se li ki fè yon kado 15 mil dola ameriken pou fè kanpay. Se li ki fè yon kado 20 mil dola ameriken pou fè kanpay. Ou panse ou pral vote yon lwa ki kont nèg sa e ke ki pral an favè pèp? Jounen jodi a, nou menm jèn gason, jèn fanm ki fè pati de jenèf an fanmi alye, manyen youn manyen tout, dyaspora yo, nou menm ki mouvman sa, goumen sa se pou nou. Dayè mwen menm mwen di nou sa deja, moun k ap pale a, Babekyou, e ou pa ka ap goumen kont yon sistèm epi pou w ap pran kòb lan men l. E sa k fè mwen m pa bezwen lajan nèg sa yo. Lajan nèg sa yo, nèg sa yo ka itilize kòb yo pou yo touye m. Men mwen menm m pa bezwen kòb nèg sa yo. Jounen jodi an, dyaspora yo, se nou menm, se sou nou e ke mwen menm mwen mize e ke pou nou tounen nan peyi sa pou nou envesti. Goumen sa k ap fèt la se goumen pa nou li ye. Fòk nou denonse òganizasyon dwa moun bidon ki gen nan peyi a. Òganizasyon dwa moun politik sa yo ki gen nan peyi a fòk n al denonse yo e fòk nou fè yo rive pi lwen ke posib pou nou fè konnen fè seri de lòt òganizasyon entènasyonal vin mennen ankèt sou moun sa yo isi paske pou n wè si yo tout se pa tchoul sistèm nan pa egzanp yon nèg tankou m nèg yo wè kòmsi yo pa ka manipile m yo pa ka fè sa yo vle avè m yo wè m se bon pitit Desalin e pa kout pitit la non la e bon pitit la pitit ki chwazi mouri zam a la men pitit ki pral lanse koupe tèt boule kay la sou yon lòt fòm Desalin te gen manchèt nan men l ou konprann m li te di koupe tèt boule kay jodi a nou menm nou gen zam nou nan men nou. N ap voye bal sou yo epi n ap koupe tèt yo, n ap boule tout sa yo posede. Si yo pa vle e negosye avèk pèp sa. Ou wè sa mwen di? Nou pa pral fè menm jan a Desalin e te e te 2 kontèks diferan. Desalin menm t ap goumen pou l te ba nou libète, n te nan esklavaj, li te oblije koupe tèt boule kay. Jodi a kòm nou nan esklavaj la sou yon lòt fòm, si nèg sa yo ki posede tout richès peyi a nan men yo, yo pa vle vin sou tab negosyasyon avè nou, Si nèg sa yo posede tout richès peyi a nan men yo, yo pa vle envesti nan peyi a pou kreye travay, yo pa vle fè devlopman dirab nan peyi a, yo panse y ap pran kòb peyi a pou y al viv Liban, pou y al viv Siri, pou y al viv lakay yo Ozetazini. Paske nèg sa yo pa Ayisyen. E ke operasyon goumen kont sistèm nan lanse deja. Revolisyon an gen tan lanse. E paske revolisyon an lanse ki fè nou ka met tèt nou ansanm. E paske revolisyon an lanse ki fè jounen jodi an Pa gen kout bal kap tire nan twazyèm avni. E paske revolisyon an lanse ki fè ti raple a kris la zanmi. Se paske revolisyon an lanse ki fè Ezekyèl avèk Izo zanmi. E paske revolisyon an lanse ki fè je nèf an fanmi a ale manyen tout manyen manyen youn manyen tout kreye dyaspora yo mouvman sa pa yon mouvman gang mouvman sa se yon mouvman revolisyonè ki la pou nou goumen kont tchoul sistèm nan. Nèg yo gen jounal pa yo. Yo gen jounalis pa yo. Lè yo bezwen bay jounalis pa yo èd yo ba yo jounal yo bay yo bay radyo a yo bay radyo a kòb la. sou fòm piblisite. Yo ba yo 50 mil dola ameriken, yo ba yo 100 mil dola ameriken, yo di yo e pou piblisite yo ba yo l. Se yon fason pou tchoul sistèm nan kab fè nou pè peyi a pou nou pa vin envesti. Se yon fason lè nou vini pou yo ka kidnape nou, pou yo asasinen nou. Pou chanjman peyi sa pa janm fèt vre. Nèg nou tande k ap di pou peyi a chanje a, yo p ap janm kite peyi a chanje, paske le jou peyi a chanje, yo p ap ka vin rich jan yo rich lan. Yo pran madanm yo, yo pran pitit yo, y al sere Etazini. Yo pran madanm yo, yo pran pitit yo, y al. Sere l Kanada. Yo pran madanm yo, yo pran pitit yo, y al sere l Lafrans. Epi jounen jodi a, y ap viv sou kras nou, sou mizè nou. Yon ekip, yon ekip boujwa santi, yon ekip boujwa salòp. Nèg yo, nèg yo, nèg yo ouvè gwo biznis yo nan figi nou nan geto a. Y ap desann an machin 120 mil dola ameriken, 8 sileng gazolin blende.

X. La wè l abite Tomasen, l abite bò kay Libanè entèl, l abite bò kay Siryen entèl. Nèg sa santi l pa kanmarad nou nan geto an ankò. Jounen jodi a, mwen kòmanse montre nou jan moun ap dòmi nan waf Jeremi. E m pral kontinye montre nou jan moun ap dòmi anndan Site Solèy. M pral kontinye montre nou kòman moun ap dòmi anba Dèlma. Jodi a lasalin nou pa moun pou moun sa yo swiv yon bagay pou nou wè mèt gen gè anba a nan geto yo ki mele lapolis ki mele lapolis yon ekip chimè yon ekip bandi kap goumen antre yo kite yo goumen men wap remake yo konsantre tout sekirite yo sou petyonvil tout sekirite yo sou tomasen yo tout sekirite yo sou anwo dèlma jodi a fòk ensekirite a rive sou moun sa yo se alèz yo alèz nan peyi a ensekirite a poko janm. rive sou yo, fòk ensekirite a rive sou yo, yo gen gwo chèf yo nan lapolis ki se tchoul sistèm nan pou yo, se gwo chèf sa yo ap itilize pou vin fè arete nou, yo gen gwo, yo gen tchoul yo nan sistèm nan ki nan leta, ki gen pouvwa pou deside sou lavi nou, sou arete nou, sou anprizone nou, se yo menm y ap itilize kont nou. Jounen jodi a revolisyon sa deklanche, e mwen menm mwen di sa deja, m gen 43 zan chak lè m ap pale m repete l, m pa gen anyen pou m pè ankò. Nap mouri zam a la men paske zam nan se senbòl rezistans lan liye nap mouri zam a la men paske zam nan se senbòl delivrans nou liye kote nouvo kontra sosyal e ke yo te pwomèt nou an kounye a nou pase de nouvo kontra sosyal la yo pa ba nou l yo ba nou yon tranzisyon epi tranzisyon an genlè ki vin pi rich ladan l jodi a jovenel pral ale. Yo pral ba nou yon lòt tranzisyon ankò pou yo kontinye vin pi rich, pou se menm sistèm nan. Ou pa wè Dimitri Vorb mandan raje dèyè m? Pou ki sa Dimitri Vorb gentan mandan raje konsa? Li vòlò yon pakèt kòb nan peyi a, li gen yon kontra blakawout nan men l, e ke depi lontan y ap vòlè, depi lontan y ap kraze peyi sa, jodi a, e, e, bagay la mal pase ant li menm avèk, e, a, a, a, a, avèk, e, zanmi l, paske Jovenel ak Dimitri Vorb se zanmi, e yo te envesti kòb yo pou mete l. Jodi a, ou konprann wi, kontra yo mal pase, bagay yo mal pase antre yo, Jovenel fè l mawon, kounye a sa l t ap pare, li ta pral pare pou l te voye kòb bay e e e e bay nonm bay bay bay nonm ki rele Andre Michel la, nonm gwoup 77 ki te nan gwoup 184 ki te voye Jean Bertrand Aristide ale a. Yo te pare pou y al envesti kòb yo nan sektè demokratik, epi kounye a pou yo achte gwo kay yo, ou konprann mwen, pou yo voye pil milyon yo bay pitit yo Etazini, Kanada, Lafrans jan m di an. Epi kounye a pou yo te voye ti monnen ba nou nan geto a pou nou met pèp deyò, al boule biznis moun, kraze biznis moun. Jodi a yo wè jenè Fanfan ye alye, pran kontwòl geto yo, yo poko wè kòman yo pral met moun nan lari pou al kraze brize sou yo, kounye a yo gon zèl kap nan men yo. Se gang, se zam. Mwen m bezwen konnen si nou pi gang ke Dimitri Vorbe. Pa gen gang pase Dimitri Vorbe nan peyi a. Pa gen gang pase seri de siwo libanè ki pran kontwòl peyi sa an otaj. M siyen Abdala, m pa rele Cherif Abdala non, m siyen Bidjo, m siyen Akra, m siyen Meuse, m siyen Brandt, m siyen Madsen, ki non m? Ki non m? Pitit yon machon n manje, pitit yon chavelye m ye, ki non m? Ou konn tande moun ki gen kòb rele Cherizye? E nòmal pou yo sakrifye nou. Ou konn tande moun ki gen kòb rele Krisla, ou konn tande moun ki gen kòb rele Iska, ou konn tande moun ki gen kòb rele Tilapli? Non, yo pran nou pou yon pakèt ti vagabon, yo pran nou pou yon pakèt bandi epi yo panse yo ka fè nou sa yo vle. Jounen jodi a, nèg sa yo gen kòb, nou menm nou gen kran. E m ap repete nou sa ankò, mesye, tout nèg ki nan Jenèf ak anvi alye. M ap repete sa pou tout dyaspora, nèg ki te nan lame, ki retrete, e Ayisyen ki deyò, tout Ayisyen ki fè lame, ki pran retrèt yo, tout Ayisyen e, e, e. ki ki kwè nan nan revolisyon rejwenn jenèf an fanmi alye ou pa bezwen gen zam avoka enjenyè agwonòm e e e e e moun ki gen vizyon chanjman depi yon moun ta renmen wè ayiti ke nou di a inè di maten pou moun ap leve al travay la depi yon nèg ou ta renmen wè ayiti de twazè di maten ou ouvè pòt ou chita sou galou wap pran van pa gen moun ki ka vin rale zam sou ou vin fou yo la depi nou kwè nan ayiti sa tout jenn gason ki nan inivèsite, tout jenn gason ki pa konn nan vòlè, ki pa konn nan kidnaping, depi ou pa konn vòlè, ou pa konn fè kidnaping, depi ou kwè nan peyi, ou kwè nan revolisyon, ou fè pati de jenèf an fanmi. Jodi a, n ap lanse apèl sa a pou peyi Dayiti rejwenn jenèf an fanmi epi pou nou delivre peyi sa a anba grif mechan yo. Goumen pou revolisyon pa janm fasil. Jodi a, m p ap pale de bagay e phtk, tchoul sistèm nan yo ye. Opozisyon tchoul sistèm nan. Jounalis, seri de jounalis la ki gen mikwo nan men yo, kit yo pou pouvwa, kit yo pou opozisyon, tchoul sistèm nan yo ye. Òganizasyon dwa moun ki gen la yo, tchoul sistèm nan yo ye. Jodi a, se nou menm pèp ayisyen, moun anndan geto, moun Site Solèy mwen yo, moun Lasalin mwen yo, moun Gran Ravin mwen yo, moun Vilaj de Dye m yo, moun Ba Dèlma m yo, moun Waf Jeremi m yo, moun Simon Pele m yo, ann met tèt nou ansanm jodi a pou nou delivre peyi sa. Jodi a nou pa bezwen okenn lidè politik. Nou pa bezwen oken moun ap vin di nou sa k ap bon pou nou. Sa k ap bon pou nou, nou gentan konnen li deja. Ok, bon.
Alò n ap raple ke chak fwa ke klòch la sonnen se ke gon pawòl ki enpòtan. Pawòl de verite. Pawòl de verite, pawòl ki enpòtan. E ki dwe rete nan emisyon an. Misye pa di yon grenn manti la. Misye pa bay okenn manti la. Misye manyen tout sistèm nan nèt.
Misye mouri.
Non pa gen bagay konsa. Misye mouri. Non pa gen bagay konsa.
Louko Jezi!
Babekyou mouri wi! E sa fè mwen di yo maten an, fò yo fè trè atansyon pou se pa dè egzekitan ke yo ye. Fok yo se de zoryantatè. Trè enpòtan wi. Fò misye solid anpil pou pa mouri la wi. Madame mesye
ou ka di ou ka di Saw vle kont babekyou
Mwen menm kòm polisye ou ka kritike anfèt demach anfèt jenèf la ou ka kritike babekyou paske son ansyen polisye ki pran zam patati patata men ou wè diskou misye a ke n pase maten nan maten deba Il a dit tout la verite kanpe la kòm polisye ou gendwa pa dakò avèk li ou temwanye di sa w vle men diskou Babekyou a kòrèk ok fas a reyalite geto a reyalite peyi a Babekyou di tout verite a nèt. Jean temwanye kòm polisye nèg yo konsantre tout sekirite a anwo. Lè w desann anba nan Aviyasyon, ou desann anba a sou Bisantnè, ou desann anba a bò Lasalin nan kote nèg yo te atake m nan, ou pa jwenn okenn machin polis. Ou pa jwenn okenn patwouy. Men w ap jwenn polisye poste, ajan udmo, ajan polis administratif kanpe devan biznis nèg yo, devan makèt nèg yo. Lougol pa frenk bon. Antouka, e fò nou reflechi, madanm mesye. E konpayi li di, e konpayi li di ankò, Louko Dezi. Map mennen ensekrite anba nou anwo a. Sa trè fò. Map mennen ensekrite anba nou anwo a paske nou lage ensekrite a anba a. Lefè ke nou lage ensekrite anba a, map mennen ensekrite a anba nou. Se yon gwo koze. Madam, mesye,
mwen envite nou al retande, paske nou menm nou fè kominikasyon. Sa son deklarasyon Babekyou fè depi wikenn nan. Wi, samdi.
Gen deba sou li sou tout rezo sosyo. Men nou menm li te pran nou pratikman 2 jou pou n ap tande, retande. Elman e tout moun, tout sektè.
Tande, retande, paske nou menm se nan kominikasyon ke nou ye. Jounalis tyoul sik sistèm. Le sektè de la boujwazi ayisyen. Le sektè prive dè zafè ayisyen. Hum. Pawòl Babekyou a, m espere ke nou pran l trèzoserye, defèt, m konnen ke nou pran l trèzoserye.

E youn nan bagay pou nou kenbe, ou menm ki nan sektè boujwazi a, sektè ekonomik la, youn nan bagay pou nou kenbe, premye bagay pou nou kenbe 1. Li atake fwontalman Dimitri Vorbe. Li atake l fwontalman. Li atake la klas siwo libanèz. Men li sitou atake nou menm ki nan sektè prive a, ki gen biznis anndan geto a. Ou wè sa l di w? Li di w ke chak maten nèg yo desann nan geto a nan yon machin ki koute 120 mil dola, ki blende! Epi li fin fè kòb la anba epi l monte l al lakay li Tomasen, Laboul, epi l kite pil fatra a devan faktori a. Konprann byen wi l di w sa. Enben l di w tou ke moun sa yo pa nan kesyon ensekirite. Ebyen jèn ap pral pote ensekirite a lakay yo humm humm ba mwen ti nap swiv paske mwen menm kòmè di n se kominikasyon m fè humm donk li pare li menm pou l pote ensekirite a lakay nou men pa bliye madam mesye yon moun ki kwè nan Bondye pa janm bliye gon Bondye ki egziste wè jodi an kiyès ki te konn bay zam nan geto yo.
Le sektè prive de zafè ayayay lè politisyen kiyès ki montre timoun yo nan geto a jodi a ki vin gen 40 an apati de laj de 18 an kenbe zam nan geto a kiyès lè politisyen e le sektè prive de zafè kite nou e chèche repons la pou kont pa nou izo gangsterize le peyi e jodi a jodi a si yo di w yo menm yo konsidere tèt yo kòm dè viktim de nou menm paske se nou menm ki fè ke jodi a. Yap rele yo dè bandi Ebyen yo diw ke jodia Yo konprann ke se nan geto wap fè lajan an Epi yap tounen sekida ba ou Men pa bliye kiyès ki te montre yo manyen zam Kiyès ki te pote zam ba yo Kiyès ki konn pote zam ba yo Ebyen jodia se zam sa kap tounen kont nou E se pawòl sa ke nou te toujou ap pale isi a nan maten deba Madam mesye koute listwa de se peyi fò nou toujou refere nan listwa e n toujou di nan maten deba pou sa nou wè k ap pase nan peyi a pou sa k pral pase demen p ap yon bèl demen nou p ap gen yon bèl demen gen anpil batay ki anonse la e pawòl ke m pale talè madam mesye sa fè twazyèm fwa m ap di pawòl sa nan mikwofòn isi a mwen te di l yè m di l maten an deja m ap redi l ankò moun ke dimitri Moun ke Babekyou site non yo la a, yo nan politik anndan peyi a wi. E yo tout kote wi, yo nan pouvwa, yo nan opozisyon. Pa ranse la a. E fò Babekyou met nan tèt li, apati de jodi an, sa tèt è miz a pri. Enben madam mesye, pa etone pou wè ke. Gon sektè nan gwoup de moun ke Gon pati nan moun sa yo ke Babekyou site a ki ka monte yon lòt fòs ame fas o Jenèf. Sa fè twazyèm fwa m di pawòl sa Ayisyen ap tann l. Mentnan, lòt fòs ame sa a kiyès ki pral pwofite? Èske se a lopozisyon? ou byen ankò ou byen a pouvwa m pa konnen ou byen a lentènasyonal m pa konnen e se la a pou mesye jenèf yo mete grenn nan mouda yo paske wout y ap y ap fè la a limit y ap franchi a la a se gason pa kanpe l ye kòm se kanpe pou goumen m espere nou konprann sa paske deklarasyon sa pa pral rete donk san zefè entèvansyon babekyou a pa pral rete san zefè. Dayè nan sektè prive a pa gen lach la. Nan sektè siwo libanè a pa gen lach la. Dayè se moun rich ki la. E moun ki rich gen lajan gen pouvwa. Donk Jenèf prepare nou. Men madam mesye nan tou sa ou wè donk le peyi. Alò e sa pa diw e lòske nan yon peyi. Peyi a pral kraze.
Moun pral mouri. Pa gen plis mizè a. Donk wala nou ka sitiyasyon an. E lòske leta a li fayi a misyon l se sa wi. Lòske leta a ki ta dwe la pou l an n felisite 7 mil moun kap gade nou la a sou youtube lan e nou salye yo e leta a ki dwe la pou li alò lè m pale de leta m pa pale de gouvènman jout e de administrasyon moise leta a. ki dwe la pou li fè ekilib nan sosyete an, pou anpeche genyen tout fristrasyon sa yo, tout ensekirite sa yo, tout, m te ka di, mizè sa ki gen nan peyi an, ou dimwens.

Moun ki pa gen, e sa menm toujou di, lòske w ap woule yon machin ki byen chè, w ap antre nan geto a avè l, oubyen w ap woule kèlkeswa, bon, lè m di nan geto a, Ayiti vin tounen yon geto. Ayiti vin tounen yon geto. Donk, lè w abite nan yon bèl kay, ou pa an sekirite. Lè w ap woule nan yon machin dè, se pa ke, se dwò wi pou w woule nan machin ki gen, m te ka di, dènye modèl la. Se dwò w pou w fè tèt ou plezi a. Men, kote w ap viv la. Moun ki pa kapab yo telman nan mizè e sesi se sou yo wap fel vin vin gen Men jodia je yo kale. Je yo komanse kale. Je yo kale Donk e yo konprann sa. Or leta li menm ki ta pou anpeche sa fet. Se moun sa yo kap fe kob la toujou se li se moun sa yo li anpeche peye tax nan ba yo franchiz dwanyè nan nan pemet ke moun moun nan gen gwo otel li e li menm ou bal franchiz dwanyè pou 20 20 tan e e e e ou exonere l pandan 20 tan pandan 10 ans pandan 15 ans Ou dil pap peye tax aloske moun kap vann dlo an kap degajel lan wap fèl peye sal pa sal sa ki pi sa biznis li an pa menm vo a menm ebyen loske li vin fristre konsa se nòmal pou wè sak gen la kounya se yon leta ki alò peyi an la sa misye di yo la se yon pakèt verite se yon pakèt verite men e aprè la verite tu e vès e aprè kounya an ta di ke. E gwoup sa a vre ta di yo pral dechouke gwoup sa gwoup posedan an em e aprè? Non.
E le peyi?
Li pa nòmal. Li pa nòmal. E la sosyete?
Li pa nòmal. Li pa nòmal. Li pa nòmal. Paske paske se sou de envestisè. Madan mesye. Yo fè anpil efò pou yo travay pou kapab vin gen byen yo. Se nòmal pou yo kapab. Men sèlman. Non. Se kounye a pral gen batay la.
A wè. Gwo goumen. Tande byen madan mesye. Gwo goumen li ye. Se kounye a pral gen batay la. Paske a pati de se diskou de Babekyou. Le groupe G9 va etre renforce ou wè diskou Babekyou a a pati de diskou sa G9 pral ranfòse. E yo koutize dyaspora a anpil. Anpil. Donk sa vle di kisa madanm? Sa vle di ke jodi an li klè la cible de G9 Se la klas yo libanèz, sèten komèsan de la plas, sèten manbre an fèt di sektè prive, sèten politisyen. Se sa wi ki sible Jenèv jodi a. Konprann byen wi. Men moun sa ke nou di la yo tou, yo pa dè enbesil, yo pa dè sen, yo pa dè inosan. Se dè moun jodi a ki gen anbasad yo nan men yo tou, ki gen kontak, ki gen lajan. Ki ka jwenn zam tou dayè. Gon pati nan zam. Ki gen zam. Ki gen zam. Konprann byen madanm mesye. Daprè nou menm moun sa yo pa rete bwa kwaze. Pou kite Babekyou ap ranse la bay bay. Kòmsi yap kite Babekyou ranse la nan figi yo. Ayayay. Kòmsi daprè nou menm kòmsi moun sa yo pa rete kanpe bwa kwaze. Pou kite Babekyou ap voye monte bagay lòbèy. Pouki de Genève pa vin fè bagay sa la. Aristide ap ri lè misye di vin avèk bagay 184 la. E son verite! E son verite! Ki sa k pa pase madanm mesye? Guerre civile! Hum! E se la guerre civile! E se la a ke blan te bezwen rive avèk nou. Bat tèt ou klòch! Tout lè n tap pale de guerre civile. Tout moun te panse se opozisyon k pral goumen avèk pouvwa. Enben, se la a ke blan te bezwen rive avè nou. Lagè sivil. Paske la a, jan l derape la a, pa gen okenn jan pou pa gen gè sivil. Paske moun ki gen lajan an, ki fè pati de sektè prive a, ki fè pati de klas ekonomik la, ki fè pati de klas ibanèz la, li pa pral kite nèg geto vin mete l deyò konsa nan peyi a. Donk se kanpe goumen l ye. Donk men batay nou la jodi an, e se batay sa a pou n swiv. N ap pran yon poz, n ap tounen.